Mete 50 nèg li konn gen sou kote yo mete yo apa so banm jere marim guys so se. Bonjour bonswa tout moun kòman nou ye eh eh eh eh. Jodi an la nou vini avèk yon bèl video pou ou guys so nou pral pale de ex nou lè nou te fèk renmen guys Kòman sa te aji sou nou? Dayè, se pa Vani ki te premye mennaj mwen, ni se pa mwen ki te premye mennaj Vani, guys. Ou ka eseye konprann, lè w fèk renmen, guys, so, epi moun nan te gen yon moun ki te nan vi l, ou pa t konn kontinye pale ansanm avè l, epi ou menm ou vin rantre nan yon relasyon konsa. Ou ka eseye konprann, ki sa k ka pase, guys, hein? Ki pwoblèm nou te rankontre? Kòman m te jere sa, kòman m pral jere sa guys. Avan tou, ou menm ki fèk tonbe sou ti video sa, Sestan, Ivani, nou swete w byenvni! Ou menm ki te la deja guys, nou di w on gran mèsi paske ou toujou ap ankouraje nou nan chak video nou poste. Pa bliye like, pataje l avèk tout pwòch ou. Ya guys, anpil bagay nou pral di Humm ta sipoze rete sekrè pou nou paske yo fè pati de vi prive nou. Men nou chwazi pataje l avèk nou nan videyo sa guys pandan nap pale an menm tan nap manje poun ka eksplike nou tout sa n te konfwonte tout ti pwoblèm avèk ex etc.
Guys chak videyo m lage. Nou toujou rakonte istwa nou, oubyen se yon videyo yon moun te mande nou. Nou konnen se pa tout moun ki ka ap mande nou videyo. Men lè nou rakonte istwa yo, ou menm tou, si w te gen yon istwa ki te rive w konsa, so ou ka di l. So nou pa gen pwoblèm pou nou fè sa. Now guys, eksperyans sa nou pral eksplike nou ke nou te viv lan, tout pwoblèm, tout, tout konfwontman, tout, tout sa nou te andire avèk ex, li ka yon plezantri pou ou, konsa tou li ka yon leson. Gen bagay ou ka pran desizyon pou fè nan lavi w, Pandan ou pran desizyon an, ou pa sur de tèt ou vrèman, ou just ap fèl an dout. Ou ka fèl an dout, epi demen si Dye ve, sa ou ta fè an dout lan se li menm ki ki yon leson pou ou, ki tounen yon gwo bagay ou te reyisi nan lavi ou, e ladan ou jwenn chans tou, e ladan ou santi ou byen, konsa tou li ka soti yon bagay, yon pire bagay ou te eseye nan lavi ou, donk lè nap fè yon bagay guys, Eseye met tèt nou sou zepòl nou pou nou pran desizyon an pou nou fèl paske gen bagay wap fè wap doute sim fèl eske mal li pap rivem epi son byen ki pral rivew pi devan donk ann swiv istwa lan ansanm avèm guys. Ya guys nou pral manje avèk nou pandan ke nap tande ti tèt istwa lan hihihihihihi ya kot map kenbe.
Guys, nou ka eseye konprann lè w fèt nan relasyon ansanm avèk yon moun epi ou te gen yon ex men moun sa ki vin nan relasyon ansanm avè w lan ou poko fin chire de li kòmsi m te ka di w ke ou pral di w bay ex ou an vag nèt ou wè kisa k pral pase ou wè kisa k genyen guys kòmsi Anpil dout. Anpil dout epi wap ekri kòmsi ou detanzantan toujou vin ap pale ak ex ou guys ou konprann epi ou gen yon moun nan viw ki nouvo epi wap pale avèk ex ou baby kòman sa te konn ye pou ou lèm te fèk renmen ansanm avèw epi m te konn ap pale ak ex mwen. Pou mwen menm guys sa te yon challenge paske moun nan ap pale ansanm avèw non sèlman pa bliye ou menm ki pou gade kòman nou te renmen Ale nan lis video nou pou wèl. Lèm renmen Astan guys Nou pat fè anpil tan kòmsi poum diw son moun m te rekonèt lontan M kitel fè anpil tan ap koze avèm jan moun yo konn di an kòmsi ou sipoze kite moun nan fè anpil tan ap soufri ki pa vrèman yon reyalite paske si moun nan vini poul fè w mal lap fè w li Sil vini poul fè w byen lap fè w li se pa fè moun nan soufri fèl pèdi anpil tan alò fòk nou swiv moun nan byen jan moun yo dil la mwen menm pou mwen menm alò m pa wèl konsa tankou ok m pa wèl konsa poum te fè anpil tan poum swiv li poum fèl soufri poum te renmen ansanm avèl m te just li koze avèm m renmen ansanm avèl aprè konbyen tan m vin te renmen.
Menm jou an.
Nou te nan menm jou. Nou te fè nou te fè yon 3 jou bebe. Oh w ap fè m wont mezanmi. Nou te fè yon 3 yon 3 4 jou. Pou mwen menm guys n ap retounen nan sijè an pou mwen menm se yon challenge li te ye paske lè Stan vin ap pale ansanm avè m li gen dwa fè yon jounen bò kote m oubyen nou fè yon 2 3 zèdtan chita ap pale epi Telefòn li Humm sa kap pase nan telefòn li e pa sa sa lap dim yo e pa sa e pa sa ditou. Paske l te chaje ansanm avèk fi k te konn ap ekri l sou telefòn li. Menm bo gason tou cheri. Men m te gade sa kòm yon challenge. Chak fwa m pral fè Humm non je n'en peux plus m desann mwen m di non map swiv li map swiv li. M swiv li.
Nou konnen guys si w nèg bon gason medam yo ap toujou still ret sou nou alò e pa kounya paske menm si w nèg marye te fòmen guys si w li te li pa konn fon segond nan men Vani paske lè nou te fèk renmen nou te fèk renmen se vre m te renmen Vani men m pa konnen si se yon renmen yon semèn de semèn k ap fèt m pa vle pèdi ni sa k ni krab guys so m te toujou ap kenbe ti sa k te sou kote yo m te konn toujou ap pale ansanm avè yo guys men Kamsi Vani konn kòmanse sispèk mwen li te fè m ap sone sone sone on jou guys Vani mande m pou l verifye telefòn mwen guys Vani al tonbe sou mesen sou messenger guys paske m te plis renmen pale sou messenger paske kòman m fè renmen pale sou messenger m pa twò renmen whatsapp paske m konnen depi moun la e sou whatsapp Vani ap di sa w fè sou whatsapp men so m bay whatsapp vag m jwenn se ki sou messenger avèk ex mwen anpil bagay ap di guys so Vani antre sou mesaj mwen yo.
Mwen te antre sou mesaj yo guys pou m te ka verifye telefon nan pou m wè avèk ki sa ap pale paske depi l bò kote l toujou gen mesaj sou telefon li k ap monte. Li pa janm pran yo, li pa janm gade yo bò kote m. Donk kòm se te yon moun m fèk rankontre, m pa kòmsi gen tan pou m vrèman chita swiv li. M pap ba nou manti guys, Se sèlman sa m te wè pou m te fè. M antre nan telefòn nan, m al verifye. Lè m rive nan telefòn sa guys, sa m wè! Guys, lè Fanny rive nan telefòn mwen an, li tonbe sou 2 CD mesaj. So, kòmsi m te gen, kòmsi, m pale nenpòt jan sou telefòn nan paske l pou mwen anplis, m pa gen moun ki te ka fouye l. Lè l antre sou telefòn mwen, lè Fanny pral konn kiyès mwen ye, kòmsi Li pa jwenn yon sèl moun, li jwenn plizyè moun k ap di, Ou cho? Èske w toujou cho? Èske w fè l detwa fwa pa jou? Paske moun yo te konn fè l konsa. So, lè Vanny jwenn mesaj sa yo, li kòmanse fremi. Nou konprann guys? So, m pa t ka lache telefòn mwen tèlman paske m fèk rankontre ak Vanny, m pa konn kisa k ka pase demen si l leve. Nou konprann? Men, m te vin rive nan yon moman, so m te oblije fè chwa pou m te just rete ak Vanny paske se li m renmen. Konprann? So, m just se li m renmen epi m jis abandone telefòn nan epi pou m rete ansanm ak cheri m nan guys. Men, e vanite se pase anpil anpil anpil anpil guys. Ou ka eseye konprann kòm si w gen moun ki konn ap fè jalouzi pou yon grenn moun. Mwen te vin arive jere sa guys so mwen te abandone telefòn nan epi pou m te pran ti cheri m nan m te just mete l bò kote m paske ou konnen guys. E lè w fèk renmen yon moun, ou pa konnen ki sa l ka fè. Si moun nan e pa sèks l ap fè ansanm avè w 2 jou 3 jou epi pou l ba w vag. Gen fi k konn fè sa tou guys. Guys, nou konnen gen fi kòmsi ki konn fè sèks ak gason 2 fwa ou 3 fwa apre sa yo just vire do y ale. So se pa paske yo pa t renmen gason an non. So yo jis te anvi pase yon moman. Men m pa t vle pran nan jan de bagay sa. Se sa k fè m te konn toujou kite telefòn m epi m pa konn kote m gad guys. Men lèm vin wè kòmsi gen avni antre menm avèk Vani so mwen te oblije rete epi mwen abandone telefòn nan pou Vani te ka pran plas lan. M panse nou fin tande kòman sa te ye, jan Vani te konn ap pase mizè nan ti telefòn men so telefòn nan te konn bay Vani pwoblèm anpil. Nou tande pam nan men nou poko tande pa Vani an, kòman Vani te konn fèm pase mizè tou, kòm m te konn fè jalouzi guys so baby. Mwen t konn matirize w cheri. Ok kom ou di m te konn matirize w koman di koman sa te ye pou m wè pou m wè ki sa k te matirize an pou ou. Ki sa k te matirize an pou mwen guys so Vani te konn ap pale a plizyè moun nan telefòn m pa konnen paske lè w fèk rankontre yon moun jwenn moun ap pale a plizyè moun nan telefòn. O kòmansman sa pat banm pwoblèm men lèm fin ap renmen Vanie map kòmsi anvi damoul damoul sa banm pwoblèm guys so sa te vrèman vrèman banm pwoblèm. Pataje yon ti konsèy ansanm avèk nou zanmim yo ou wè kòmsi lè nou fèk renmen avèk yon fi depiw poko kòmsi fè fi an damouw ou poko ase a san pou san pa kouri fè de jalouzi brital Paske ou ka fè di ni sak ni krab. Se vre. Ou konprann sa? Ou ka fè di ni sak ni krab. M te oblije fè sa k te pi enpòtan an, ki se fè Vani renmen m, epi m renmen Vani tou. Epi, lè fin gen lanmou antre nou, yon vrè lanmou a san pou san guys, so la, ou ka fè l pran desizyon. Ou ka fè l menm bliye telefòn li pou jounen an. Nèt nèt nèt nèt guys. Men, si w fèk renmen a moun nan, si w poko gen yon relasyon pwofon ansanm avèk moun nan guys, epi pou w gentan ap fè stil de jalouzi sa yo, l ap di e vre, l ap annik bat de bò mounda l epi li lage cha. Ou menm ki te renmen l, ou potko ka deklare l kòman w te renmen l, kòman w te vle l, kòman w t ap fou pou li, So ou pèdi ni sak ni krab. Ou konprann? Dè fwa ou konn fè nèg sa nan lari an ki fou. Ou konprann? So son bagay konsa k konn rive yo. Jan m di nou an zanmi m yo, ti konsèy la m pataje ansanm avèk nou an. So fè fanm nan damou nou. Ni gason, ni fanm nan tou wi. Nou ka pran sa kòm yon konsèy. Fè gason an damou nou epi nou ka kòmanse fè jalouzi. Paske nèg la gen dwa pral di ou. Fanm nan fèk renmen ansanm avèm epi poul pral fè gwòsè jalouzi sa yo pi devan pi tris pi devan pi rèd m lage cha so pou evite sa pou evite sa guys so fè fanm nan renmen w dabò epi renmen fanm nan bal lanmou moutrel kòmsi li potko janm renmen Moutrel yo potko janm renmen epi. Apre sa pou fè jalouzi.
Moutrel kòmsi Moutrel kòmsi ou potko janm li potko janm renmen guys moun li vin jwenn nan se kòmsi se lòm ideyal li an guys apre sa m pa di fè jalouzi pou tiyel men ou ka fè ti jalouzi epi tou li menm tou lap vin eseye konprann ou lap di a non mete 50 nèg li konn gen sou kote yo mete yo apa so banm jere marim guys so se konsa m konnen guys.
Ya guys Jan sam di nou an kounya map sonje paske mte bliye Mte bliye depim fin fè video sa ankò map tounen bliye ankò Jan sam di nou an guys Ya lè Stan tap pale ansanm avèk mwen mwen te gen lòt moun ki tap pale ansanm avèk mwen tou. E m te gen ex tou. Paske se pa Stan ki te premye menaj mwen. E pa mwen ki te premye menaj li. Ya. E pi. Avantaj li te gen. M pat konn ba l manti. Tankou pou. Kom si. Si l ap pale ansanm avè m. Pandan l ap pale ansanm avè m nan. Si telefon mwen sone. Pou. Li menm. Le telefon li sone. Li konn pa menm gade mesaj lan menm. Li konn pa menm gade mesaj lan menm. Mwen menm depi telefòn mwen sone, depi m tande yon mesaj monte sou telefòn mwen, mwen verifye. Mwen di ekskize wi, m verifye. Pandan l kote m nan, sa pa t enkyete m si zye l tonbe nan mesaj lan oubyen sa pa t enkyete m anyen. M te konn wè m an ti bebe. Guys so m te bliye di nou sa e jounen jodi an m fyè paske m gen Vanie nan vim men li pat janm konn banm manti depi lèm fèk kòmanse jiska prezan pa gen moun ki pa bay manti non men kòmsi 90 pousan l te banm verite nou konprann se youn nan rezon ki te koz kòmsi mwen mwen vin pi renmen l epi mwen plis ke mwen plis vle rete ansanm avèl guys paske li pa banm manti depi moun nan pa baw manti kòmsi ou wè ou ka dijere sa l di w lan so Kontinye ansanm avèl. Nou konprann paske vanite banm verite, li te konn ap dim se li te vann, epi m konn jwenn prèv yo m wè se menm bagay sa li dim yo. So m di baby nan fè lawout.
Kòman w te di? M di baby nan fè lawout.
Ya guys, m pat konn kòmsi bal manti, tankou si l chita bò kote m nan oubyen l kanpe bò kote m nan l ap pale ansanm avèk mwen, on moun ekri m pou m kouri ap sere telefòn mwen, oubyen on moun rele m pou m kouri ap kache apèl lan M pat konn fè sa. Paske ou menm ki gwo moun kap koze ansanm avè w, fòk moun kap koze avè w la mete nan tèt li, ou ka gen lòt moun kap koze avè w. Fòk li mete nan tèt li tou, ou ka gen yon zanmi, ou ka gen yon moun ou konn pale ansanm avè l. Donk. Stan fò anpil wi. Paske li li pa met tèt li nan sans kòm si ok m vin koze avèk yon demwazèl m ap entèdi l. Gen moun gen moun ki tèlman dwòl lè y ap pale ansanm avè w ou pa gen dwa monte ou pa gen dwa desann ou pa. Men cheri, fanm sa deja wè se kòm si m deja di se nan yon prizon l prale vre cheri. Kòm si w panse yon fi la pral antre nan yon relasyon yon nèg konsa san se pa yon nesesite ki pral fè l antre? Non cheri fanm nan pa janm antre konsa. Ok kisa ki te matize w Pandan moman sa yo t ap pase.
Sa k te matirize m guys se paske Vany t ap ekri avèk ex li ok men kòmsi lòt nèg ki t ap koze sou ou m pa gen pwoblèm paske fòk nèg koze ou konprann men kòmsi toujou pale avèk ex ou kòmsi n ka gen yon presantiman ka gen yon bagay ki pral revini konprann sa m di la paske Wè ex, wè lè w gon mennaj ou kite ansanm avè l, so gen dè demon, gen dè moman w te konn ap viv ki te bèl, ou te pase bèl moman ansanm avè l. Kòmsi, wè si nèg sa jèn jan l sa ap di w konsa, e entèl ou bliye tèl moman n te konn pase, epi moman sa vin frape nan tèt fi an baw, li fè fi sa fè yon ti souri, wè souri sa l fè an, ou menm ki te bò kote l antanke mennaj li, li ba w yon ti dan di, epi l konsantre l sou moman sa l te pase ansanm ak ex li an. Sa vle di fò n fè anpil atansyon lè w gon ex. fòk ou evite pale ansanm avè l. Si w pa vle retounen nan yon bagay ansanm avèk li, evite pale ansanm avè l. Paske lachè a fèb, ou pa janm konn sa k ka pase guys. So, nèg yo jilèt deyò, medam yo jilèt. Bon se sèl nèg yo, medam yo jilèt anpil tou guys. Yon gwo mennaj, m te ka di w ou te gen nan vi w, w ap ekilibre l ni pou fi an ni pou gason an. Kòmsi ou te avèk fi an, ou kite fi an. Apre 2 zan oubyen 3 zan lè w wè fi sa, fanm sa vin tèlman bèl, ou di waw fò w retounen ansanm avè l. Demèm pou gason an tou. Gason an vin ap fè pwogrè, l vin bo, vin pi bo gason ke jan l te ye an, fi an di waw fò mwen kontinye avèk nèg sa. So, evite pale ansanm avèk ex nou paske nenpòt bagay ka pase. Malgre m konnen mwen menm, sa pa fèt non men si m ap pale ak yon ex mwen, e fòk mwen vle pou yon bagay fèt. Paske lachè fèb se vre men mwen menm m toujou kontwole kò an. Ok m toujou kontwole sa kap di yo toujou kontwole sa kap fèt yo e si w ta wè m fè yon bagay mèt konnen se avèk pwòp volonte m mwen fè l se pa paske m pa di cheri non ou konnen lachè fèb non so mwen just fè l avèk pwòp volonte m men sa pap janm rive m guys so se pou m di nou evite pale ansanm avèk ex nou paske w pa janm konnen kisa k ka pase sitou nan bèl moman yo jan m ap di nou an moman yo dè fwa yo konn fò yo bèl anpil so nèg la pral di w cheri w sonje bèl moman sa yo ou pa ta renmen reviv yon moman konsa ankò. So, wap santi, wap santi ke san w tresayi, epi mennaj ki bò kote w lan, wap ba l yon rega. Pou evite sa yo, evite pale ak ex ou. Enpòtans m te konn bay, e pou m gen Vani plis nan vi m, kòmsi m ba l plis lanmou. Paske wè a chak fwa, kòmsi moun nan gen yon moun kap ekri l, pa moutre l ou ka fè yon jalouzi bosal. Moutre l, ou ka ba l yon lanmou. ki plis ke sa moun nan ap dil lan a li menm li pral fè w konfyans ok li pral wè kòmsi de stv lap gon moun kòmsi ki kapab ok se pou moun kòmsi nou pral di kap fè jalouzi kap tiye kap non guys so mesye avan nou aji pa aji twò brit tire kou se si non so bay madanm nou love lan toujou moutre nou enpòtan pou li e fè tout sa ki enpòtan yo guys. So, mwen te vreman mete m tèt frèt pou m te jere sa. E a final, mwen jere sa. So, mwen reyisi. Ki pa t yon bagay ki te fasil pou mwen. Men, gras a Dye, mwen te itilize may lan. E pi ou konnen. Tout bagay te vini. Depi ou konfyan, depi ou kwè nan tèt ou. E pi, toujou eseye ap kòmsi analize kèk bagay. So m pat konn mande zanmi konsèy men m te toujou ap fè panse m travay epi pou m konn pa ki fason pou m pase epi tout sa m fè yo guys yo sòti byen tout sòti byen tout sa m di yo verite guys so m pa bay manti tout sa m di yo verite tout bagay sòti byen pa vre baby si yo pat sòti byen ou tap la? m pa tap la jous sa m di an tout bagay se te konsa yo te pase bò kote pam te gen plis pwoblèm. Konnya wap konn sa. Yo toujou di konsa, e gason ye sa pa fanm an ka gen plizyè fanm non mesye. Fanm pa rèl konsa. Kòmsi lè wap di ou ka gen plizyè fanm nan e fi an li menm kòmsi kòman kòman ou konnen li pral konsevwa sa wap bali an. Hein? Kòmsi wap nan pale a lòt fi, wap nan kouche lòt fi epi Epi ou panse sa pral fèl byen? Pa fèl sa epi li pap fè w sa tou. Ecole e rete antre nou 2 an. Len bay lot lanmou epi moun gon bèl vi. So se konsa m wèl guys. Men se pa paske kòmsi m se gason m ka twonpe madanm mwen non. Ni m se fanm m ka twonpe mari m non guys. So m wèl konsa. Enpotan se len bay lot lanmou epi moun ka gon bèl vi ok. Juston te rezoud sa guys. Pou mwen m se te meyò fason poul te rezoud sa. Se te kòmsi yon egzamen li te ye. Kòm si Stan t ap pase yon egzamen. Si pandan telefòn mwen t ap sone, li te di, Kiyès sa a? Li te pès oubyen li te li te gade m yon gwo jan l move, l twaze ou yo, l vire do l, li pale lèd ansanm avè m, m t ap di, En en, ou fè zewo. M t ap di ou fè zewo pou egzamen sa a anile. Menm a refer m pa t ap di m. Epi, sa ki te pi enpòtan pou mwen ankò, se Li te aksepte soufri avè m depi nan kòmansman. Kòmansman. Li te aksepte soufri avè m. Soufri pou mwen tou. Mwen menm tou m aksepte soufri pou li. Soufri avè l. Sa pa rive fasil. Guys mèsi avèk moun ki tap gade video sa pa bliye fè sa ki pi enpòtan like, pataje, envite yon fanmi ou, yon zanmi ou vin abone avèk chanèl lan, nap pote pi bèl video pou ou de jou an jou. Moun ki deja abone avèk chanèl lan, nou di ou kontinye fè travay lan, gade yab, nou di ou kontinye fè travay lan, gade video yo, toujou pataje, nap still pote bèl video pou ou. Stan renmen w, Vani renmen w.
Ou ta renmen konnen si vant nou plen? Wi vant nou plen.
Espere vant pa nou plen osi. Bye.
Bye.